Vin tande ak 2 zòrèy ou poukisa. E mwen mwen menm m sezi, lè m di w m sezi a m friz. M friz lè m tande poukisa aktyèlman yo pral denatiralize moun. Ok. Nan memo ki te soti depi 11 jen, Atòni Jeneral Brett online kategori 15 pou yo revoke ka pou revoke citizenship yo etann li jisteman sou koze bagay national security teyoris bagay sa yo non kounye la yo mete ladan financial fraud eksplisitman yo yo liste tax violation tax violation an de lòt tèm se vre ke nou nan mwad out pa gen yo vle di jounen jodi a Ou menm kap fil tax ou e pa bay tèt nou manti ayisyen nou fè sa anpil nou bezwen kòb nou fèl souvan sa yo rele under reported ou pa reporte valè income ke w genyen paske nou toujou di a mwen menm mwen bezwen fè kòb mwen bagay sa yo ou ka konte bon m pap bay manti ou ka konte 10 pou san ayisyen ki lè al fè tax yo ki fèl klè ki metel janl ye a Ebyen sa yo vle di la, e se sa m ta vle w konprann, e m ta swete gen kèlke maga nan live sa pou yo konprann sa n ap di la. So, ou menm ki maga, ki son Ayisyen, ki sitizen, sa n vle di w se ke ou gen sitizen ou nan men w, ebyen jounen jodi a yo pa retire sitizen sa nan men w paske tou senpleman yo jwenn de vyolasyon de taks, de agiman, yo jwenn eleman, pa bliye ke jounen jodi a nèg ki direktè IRS la yo revoke l paske tou senpleman, e se sa m ap fè w konprann an, malgre se Trump ki nome l, li pa fè 2 mwa nan djòb la paske l di men gen yon limit mesye, se enfòmasyon prive moun yo m pa vle, m pa vle ba l, yo revoke l. Nan semèn dènyè la yo revoke l. Yo bezwen tout detay sou taks ou yo, sa vle di si yo wè ou fè evazyon de taks vyolasyon, sa vle di ou underreported, ou pa repòte valè lajan ke yo va bay yo kapab pran sitizen ou. Enplikasyon sa a, sa pou w konprann, pou moun k ap di y ap fè yo pè, pase bde gantan vote Trump, li gen posiblite pou ke 25 milyon moun ki natiralize, e enplikasyon sa a ke l genyen. E sa a se yon verite li ye zanmi pa m. Se sa li ye. Sa vle di pou w konprann sa k ap fèt la, Ou gon administrasyon se vre denatiralizasyon te egziste, yo vin enkli yon ansanm de detay, yo etann yon ansanm de bagay. Jan ankò nou repete pou ou, se pa yon kesyon fò ou pè non, nou ba w bagay la jan l ye. Bon, m ba w yon lòt bagay ankò. Bon, m oblije di l, m kòm pè di yo, men fò m di l. Anpil Ayisyen, nou pran nan sa nou rele pi pi pi loun, Paycheck Protection Program, men ni. Men m konnen gon bann moun ki byen pase, byen ke yon bagay ki pase lontan, Ebyen yo diw, paske yo diw, yo mete tax yo di financial fraud, nenpòt financial fraud. Sa vle di, ou menm pa egzanp ki te pase pa anba, ou te fè ti magouy, ou te jwenn pi pi pi lo nou. Nou konprann, sa yo rele paycheck protection nan, ou fè fraud ladan. Sou baz sa, yo kapab retire citizen ou. Paske memo a, li target jisteman sitwayen prive jisteman. Ok? ki fè dè vyolasyon o nivo de taks menm nan Medicare tou wi. Medicare, pp, li, yo, yo pale byen, Paycheck Protection Program Fraud, taks vyolasyon. Se sa l ye jounen jodi a. Se yon fason pou di yo vin fè l bokou pli fasil pou ke jounen jodi a, pou ke ou menm ou pa pou dan griyen zanmi pa m, ou pèdi Pye sa a ke w te gen nan men w lan, e ke petèt ou pa konn enpòtans epi w t ap bat bouda w avè l. Ou pa t konn kijan pou w pwoteje l. E se sa a ki reyalite a jounen jodi a. Ok. Ou ka al gade Le Memo de 11 juin wi k ap ban w tout detay sa yo. Hein? Ou ka al gade l wi. Donk yo byen di, Internal Revenue System, Internal Revenue System, estime, sa yo rele tax underreporting nan, li koute leta a prè de 500 milliards de dollars. Moun ap fè l byen antandu pandan y ap fè l tou moun ap fè l wi bay underreporting nan gran nèg yo fè l tou wi ou wè sa m di w la toujou moun ap fè l w ap konte sou dwèt de twa moun k ap pran kè ki di mwen menm an m bay lajan l ye a ou konprann m p ap fè anyen ladan l w ap konte sou dwèt E gen petèt gen de moun se erè yo fè tou yon lòt bagay ankò. Gen, lè m di erè la, ou konn sa m vle di? Gen de moun, e moun nan tèlman travay plizyè kote, ou wè sa m di w la, li gen plizyè dòbèl youtube l pa ka kontwole yo, li gen plizyè, e sa yo rele under reporting nan wi. E pi, e anpe l pa voye, ou fè yon under reporting se fwod, yo konsidere l kòm fwod wi. W ap di yo se erè m te fè, patati patata, m te gen yon dòbèl youtube, li kon, li konsidere kòm twop, kòm fwod, li gen, li gen penalite ladan l.

Gon kote lè w pral denatiralize, yo di w eske w gen de, eske w fè, eske gen de fot ke w pat konnen, ou lè sa w pa konnen w te fè anpil fot, se biznis pa w, ou di w pat konnen men, depi yo gen prèv ke w te fè l, ou ap flòch wi. E sonje byen sa m di w la, sa al dèyè la, fò w konprann byen, se nan semèn sa yo revoke direktè IRS la, menm komisyonè a, yo revoke l paske tou senpleman gen de enfòmasyon l pa vle bay, li di se enfòmasyon prive moun, e se vre l gen rezon. Donk, sa vle di vilnerabilite pou jounen jodi a, se pa yon kesyon de pèse kriminèl. Ou konprann? Se sa k pale la, ok? Se pa sa kounye la. Donk, priyorite a jisteman genyen dot kategori. Mentnan, yo enkli tou ladann, yo enkli tou ladann, bon, sa te, jounen jodi a, se di pa egzanp, mwen genyen de ka pa egzanp de moun ki, ke yo ta pran nan, nan koze e e e anfèt m ale sou pa egzanp m sot pa egzanp sou sit uscis ok jodi a yo di w yo fè envestigasyon ki e anfèt jodi a 13 si w al sou sit la w ap ka wè e yo envestigasyon sou yo si sou yon endividi ki natiralize yo denatiralize l li menm paske sou de bagay ki lye avèk sèks krim li vle di on senp Koze de videyo pònografi sou telefòn ou. Wa ko achte, egzanp pou achte yon videyo pòno, ou konprann nan pou have fun pa vre? Yo se bagay prive mwen, m achte li, ou konprann w al achte videyo ou bay ou peye pou w al gade pòno paske ou bezwen satisfè be, ou bezwen ou konprann ou di son dezi m gen bon m pa fè m pa anmègde pèsòn moun non zanmi pa m sa senpleman wè paske yo di w ke misye gen posesyon nan men li sitou de sa yo rele child pornography videyo al gen Depi ou gen ou gen video a selman nan menw zanmi pam. Sa w tande a la a, yo gen dokiman pouw denatiralize. Pouw denatiralize. Se sa a pou nou konprann. Ok. E sonje byen nou tap di dènyèman, nou te vini avèk video sa a, pandan nap pale de koze sèks, anpil moun ap di a se pa pou tout usa. Zanmi pam, li klè. Sa nou rele pwostitisyon an, nou eksplike l. Se tout lè fwa ke jisteman E gen yon seri de moun ki deyò, ki jeneralman moun yo gen dwa dan dè ri, epi y ap ofri kò yo, ou menm ou peye lajan w, ou di se lajan w, ou pa fè anyen, e pa vre non. W ap depòte pou koze sa. Se sa. E nou te pale byen dènyèman, nou te eksplike moun yo pou nou di w ke e jan bagay sa ope jounen jodi a, chaje polisye nan lari a, ki mete yo tankou pit, ou konprann? Epi ou menm ou vin ofri kòb epi yo tou arete w. Yo nan lari, Yo online tou. Yo sou Facebook, yo mete w byen chèlbè, ou konprann yo pran randevou avè w. Yo gen dwa mete yo yon jèn timoun tou, ou menm ki bat kò w, yon timoun de 17 an, ou wè, ou wè imaj yo, yo pran randevou avè w, epi ou parèt lakay yo, epi yo tou met minòt sou w. Donk, sa pou ou konprann se ke bagay yo vrèman frajil. E se sa n ap eseye fè anpil moun konprann. Ok? Bagay yo vrèman trè frajil. Ankò yn fwa, li vle di kisa guys? Li vle di ke Bokou pli enpòtan, e byen ke li ankò to, nou nan mwa dout, e gen anpil tan pou tak sa, men sa pou konprann ke se pou de bon, e ke efektivman, akoz de tax return ou, de enfòmasyon ke ou ka bay, ou pa bay ki under reported, e byen yo jisteman antre w nan lis pou yo kapab pran ti papye sa, US citizenship la. Donk fòk ou pran anpil prekosyon, sitou pou moun ki sitou ap di m bezwen kòlè. Men tòg kote ak pi di nan bagay sa, se ke yo pa menm mete limit menm non. Ou konn tande IRS konn ap di w, e sa sa se pou IRS. IRS konn ap pale de pou li menm lè lè l ap fè odit, se petèt depi pa egzanp mwa 2025 la, e depi bagay la gen plis ke 3 zan IRS konn di w li bay vag pou odit. Men onivo de DHS, Ou konprann? O nivo de DHS, yo pa konn bagay sa. Menm lè ou te fè yon bagay 15 an, 10 an de sela, ou konprann? Dè zerè ke ou te fè nan taks, ebyen yo kapab denatiralize ou. Ok? Donk se sa a ki e enfòmasyon an. M swete, sa nou swete nou menm? Nou swete an konsekans ke moun k ap tande nou yo, ke yo konprann sa. Ke jisteman pou yo konprann ke Nap viv nan moman ki trè difisil fòk nou fè anpil pridans! Anpil pridans! Ok! Paske sa pou konprann jounen jodi a, an pran pa egzanp pèmanan rezidan, mwen wè plizyè ka la, de seri de moun ki te fè de seri de bagay depi lontan, dizan, ventan, petèt yo te gentan jije, yo fè yo peye, yo reyabilite, pèmanan, pale de pèmanan rezidan wi, yo vwayaje lè yap tounen paske se pa yo kenbe yo. Nou wè plizyè ka la. Moun yo bliye, gen de moun ki bliye bagay sa. Bagay yo fè depi 20 tan. Ki pase, yo te peye dèt yo, yo peye pèn nan, ou pa konprann? Tout bagay klè, epi ou tande pandan yo fon ti pati al fon ti vwayaj y ap antre epi yo met lapat sou yo. Èske ou konprann? Ok. Donk, pli ke jamè, se pa yon kesyon di o mwen menm m pa lach, deyò a pyeje. Li vle di ou menm jounen jodi a k ap fonksyone pa bò isit. Lè w ap kondui, menm lè w ap kondui fò w veye, veye jan w ap kondui, veye vitès ou. Ou va konprann, mache dousman. Bat pou pa antò. Ok. Donk se sa a ki efektivman sèt nouvèl reyalite. Nou menm sa nou swete ankò, jan nou di, lòske nou pataje enfòmasyon yo bò isit la, Se pou ke ou menm pataje l avèk yon lòt pou anpeche tou senpleman pou ke yo pa viktim. Mwen m te toujou ankouraje tout moun bay lè n ap pale de taks. M te toujou di moun nan vo mye ke ou fè taks ou klè ou konnen ke ou pa konnen ou gen ou pa konnen ou ka gen pwoblèm ou konprann ou fè taks sa k pou wè bay men m ba w garanti gen de seri de moun ki pa prè pou yo negosye koze sa. By the way guys nou vle raple pandan ke nou la nou vle raple ke nou menm bò isit la E apati de septanm, n ap lanse yon kou ki pou montre w ki jan pou fè taks ou pou kont ou. Donk se poutèt ki sa nou di sa tou. Dè fwa e pa menm ou menm menm, ou pa menm konnen sa k fèt nan taks ou epi moun yo mete yon pil radòt nan taks ou. Ou pa konnen. Èske ou wè sa m di w li a? Ou te gen dwa, ou te gen dwa ap fè taks avèk moun nan depi 10 an epi y ap mete radòt nan taks ou. So, nou menm n ap lanse yon, nou gen yon kou taks nou ap kòmanse premye septanm. By the way, e, e nou stil ap resevwa moun, si w enterese, email nou, m ap di l dousman pou ou, Etienne. W ap mete Etyèn, tout moun konn Etyèn, yon ka ekri. Epi w ap mete Dyonèl, D-i-o-n-e-l, ok? Etyèn, epi Dyonèl, D-i-o-n-e-l, epi w mete a commercial gmail dot com, kontakte nou, epi w ap di nou enterese, epi w ap tou di nou ki lè ke w disponib, si se maten, konnen gen moun ki travay maten, gen moun ki travay aprè midi, e ot. E se yon kou n ap fè jisteman pandan, pandan 4 semèn a rezon de 2 jou, 2 jou par semaine. E se yon kou sou taks return li ye. Donk si w enterese, dayè se yon kòb w ap envesti, pa bliye ke otomatikman w fin fè li, chak ane kounye a w pa ap depanse kòb sa. Kòb w ap envesti nan kou a, w ap rekipere l kanmenm. E metanplis ke w ap gen posiblite w ka al fè taks pou moun tou. Vle pa vle. Donk, epi nou trè fleksib tou, nou pèmèt ke ou peye, fè peman an 2 pati. Ou kapab avan ou antre ou bay yon 350 epi aprè 2 semèn ou bay 350. Se kòman n fè l, tabli ke son kou entèraksyon fas a fas. Se pa yon senp seminè yon jou pou n ka konprann diferans lan. Se pa yon jou seminè kote n pale. Donk w ap genyen nou pandan prè de 8 sesyon, 8 sesyon a rezon de 2, 2 sesyon pa semèn pandan 4 semèn. Donk si w enterese, ou kapab fè envestisman sa a. Ankò yon fwa, se Etienne, ok, Dionel, D-I-O-N-E-L, epi a commercial gmail dat com ok ou kapab kontakte nou sou pwen sa ok guys donk vwala please guys e ou pa janm konnen e merci smith atema ki toujou fè sa lèl moute la e donk e Yeah, map fèl swiv, swiv anpl pa moun nan, nou kapab kontakte m di mwen kilè ke n disponib epi na bay wi. Mèsi Smith Altima ki toujou fè sa hein e depi l moute la. E donk nou byen di wi jiska. Se Etienne epi Dionel at gmail dot com ok. Ou kapab fè sa. Ok. Donk m swete guys nou menm lòske nou ba w enfòmasyon yo. E E lòske nou ba w enfòmasyon yo ke ou pataje l avèk yon konfrè. Jisteman pou evite. E gen anpil moun ki toujou ap mande mwen de update sou dosye sa n ta rele ki lajistis yo. Notamman nou konnen moun Biden yo te nan anpil kot. 3 jij tande yo, m poko janm al pran update sou sa. Map gade nan semèn nan pou n konnen, pou n eseye wè kisa k ka. Si m bay nimewo telefòn, twòp moun ap rele m, Marcus. M bay email de preferans, ok? M oubyen di se Etienne Dionel at gmail dot com. Ok, so, donk se apeprè sa guys, ok? So, mwen swete ke efektivman ke nou konprann sa n di yo, ke nou pataje yo. Se yon fason pou evite e plis moun. Mwen konnen anpil Ayisyen, sa fè m mal se vre, m konnen gon bann moun ki pran nan kòb sa a, pi pi pilonn. Ok? Anfèt, se pa vle m ta vle di, m pa ta vle pou l vre, men li klè ke yo di ke nan lis moun ke yo kapab mete sou lis depòtasyon, yo mete pi pilonn. Anfèt, yo pale de fraude financière de manière générale. Vle di ou pat kalifye yon kob ou fè yon jan ou pranl ok donk se sa li ye donk evite otan k posib guys sitou pou ane sa nou pral fè tax nou e m pa konnen gade si n te ka fè tax nou clean ou va konprann pou evite malè ok donk se sa li ye ok guys m swete ke nou konprann byen sa ke nou sa ke nou pataje avèk ou. E kwa dot guys? Bon, m pa pale de Ayiti lontan guys, men ekout, m pa ka kache ke imaj m ap gade yo fè m mal, ou konprann? Gen lontan m yon ti jan detache Ayiti, m vrèman fatige mwen menm, ou konprann? Men jodi a m ap gade ki jan bandi ap derespekte bòy, touye yo, m pa konn si nou wè imaj sa yo, yo rache yo, mete yo nan kwi, e kòm si m ta dwe manje yo ta pral manje yo, ou konprann? Se kèlke pò, ekout, se deranjan. Tande byen wi, m pa tèlman fokis sou peyi Dayiti men se deranjan e lè m ap gade, tande byen guys, lè m ap gade de seri de ti bandi k fèk parèt, kilè nèg Kenskòf yo pa bandi lontan, m p ap pale de Izo, m p ap pale de Lanmò 100 jou, e se sa k enèvan, li vrèman enèvan. W ap pale de gwo bandi ki te la, kounye a tout ti bandi k fèk parèt gentan kòmkwa yo pa yo pa ka gen kontwòl yo. M pa konn si w konprann. Yon sèl lè a la, e kòmsi m ta di w, bandi Peskov vin tèlman gran la, ki vire tounen, ou konprann, y ap pran, ki m ta di sa la, e, e, e, e y ap pran cha de gè epi y ap touye moun. Ou konprann? So, anfen, li ba, li jòs vrèman fè w pa santi w alèz. Ou wè sa m di w li a? Sa montre ke pa gen anyen k ap fèt. Pa gen anyen k ap fèt. Ou wè sa m di w li a? Pa gen anyen serye k ap fèt. Paske kan dè bandi ki fèk parèt, sa m rele pitit bandi. Ou konprann? Lè w pran nèg ki rele e nèg Maryani yo te pitit bandi kiyès yo soti nan men ti lapli, tout ti piti yo y ap defye lapolis. Humm. Ou konprann? So, e sa montre ki sa? Se yon absans total de leta. Se yon absans total de leta. Se bandi k ap fè lalwa. Ou a konprann? So antouka eee ann kite l mache. Ou pa konprann paske mwen m pa wè yon veritab altènatif avèk sitiyasyon sa a and then ok nou kite sa ale e nou pa wè vrèman yon veritab altènatif avèk sitiyasyon sa a. Eee. Ok guys ann avanse kwadwo E pou moun k ap di mwen ke, m panse gen anpil moun bò isit la, lè yo vini yo ap di, Dionel, mwen renouvle, m pa janm jwenn li. E, m panse gen anpil konplent nan sans sa a, de seri de moun. E, mèsi pou moun sou TikTok k ap bay. Gen anpil moun ki toujou ap di mwen, mwen renouvle, keseswa ak tps, keseswa bagay, m pa janm jwenn li. Ekout, e, mwen m toujou bay yon sèl repons. Mwen toujou di nou ke, pou moun k ap pale aplikasyon, kèlkeswa aplikasyon li gen yon processing time. Anvan menm ou konplent, al gade processing time nan. Processing time nan, ki sa l ye? Se yon standard ki di nan sit uscis la men konbyen tan yo sipoze pran pou tout aplikasyon. Se sa pou al fè anvan, ki se swa tps, ki se swa kat travay tps, kat travay sou azil. Otomatikman ou tcheke l, w ap fè demach nòmal la, swa ou rele yo nan telefòn, se sa l ye. Ou rele yo nan telefòn, ou fè request ou. Omwen fò w gen yon request, fò w gen yon bagay ki fèt anvan pou w al lòt kote. Ok, pa bliye tou ou kapab, oh gen yon lòt moun ankò, Christian Petit Homme, mèsi e pou kontribisyon w, ok. Pa bliye nou toujou di bò isit la, gen yon nivo tou, lè w fè de twa demach anyen pa mache, ou ka menm kontakte, m toujou di sa bò isit la, komisyonè, depite, bò lakay ou. Yo fè sa byen nan biwo yo, gen yo gen yon espas pou sa menm pou konplèt, men yo pa vle ke pou se premye moun pou w abòde yo, fò ke ou di yo men sa w te fè deja kòm demach. Èske ou konprann? E dotan plis, pou moun ki pèdi travay yo, ekout guys, sa a mwen fè l deja li mache. Believe mwen ou kapab fè l. Si w gen yon papye ki di bòs la kanpe w, yo te van w, yo te ban w yon papye senpleman. Ok? Tande byen, ou gen yon papye ki di bòs la kanpe w. Ou prale avèk papye sa a, w ap upload li anba case wa. Sa se prèv. Paske isit yo pa pale nan bouch, se papye yo bezwen. Ok? Otomatikman ou fin upload papye a, ou rele yo nan telefòn, ou di ou upload prèv ki moutre ke ou pèdi djòb ou.

le fardo financier. Men se ak pye yo sèvi, yo pa sèvi ak papye, ou konprann? Donk a a se moman de la durée ou montre ke gen yon yon yon fardo financier, ou rele yo nan telefòn ou gen prèv, w ap etone pou wè ke aprè yon semèn oubyen yon 3 jou, epi ou tande yo voye e bay ba ou. Donk se de strateji ki mache ke ou ka pa ese, ke ou kapab eseye. Men pou lòt moun kap dim ke yo poko baw ti pyès, m pa kwè sa son urgence nan moman, m panse se plis kat travay la ok, se otomatikman ou gen resu ti pyès la, li jisteman di ke ou gen yon aplikasyon. M ap pale sitou pou e e e e m pale sitou pou m pale sitou pou kat travay la, donk yon mwayen ou kapab fè expedit request la, Sitou pou moun ki gen prèv ke yo pèdi travay yo ok. But nou di pou lòt moun yo se dabò tcheke si pase nou pale de kat travay tps nou pale de kat travay e azil gen premye fwa gen dezyèm fwa chak kategori sa yo gon processing time ok. Processing time lan di men konbyen tan yo pran sa m kapab di w pou azil premye fwa se menm lè yo ta yo ta di w kèlkeswa pawòl la lalwa di se yon mwa se 30 jou yo pa ba w nan 30 jou pou w fè request apre request 30 jou a Ou fè lòt demanch ok donk s'il le faut ou kontakte. Des supérieurs pou moutre ke efektivman ou fè demanch men dat la yo te sipoze ba ou l yo pa ba ou l. Donk se sa li ye. Donk la verite nou pa bay manti se ke gen yon lantè, yon lantè voulu menm nan administrasyon Trump lan, m byen di gen yon lantè voulu sitou nan sa ki rele process kat travay. Nou tout ap viv li nou wè l donk e se ou menm ok. se ou menm jisteman ki pou fè. Mètnan, maten an, guys, m te pataje yon enfòmasyon, m te di tout moun, nan zafè imigrasyon, si w ap fè aplikasyon pou pitit ou, pou madanm ou, whatever sa w ap fè a, kontinye fè l, pa gade blokis ki genyen an. Lè m di blokis, an ta di yon moun k ap, ki ap fè aplikasyon, swa rezidans pou pitit li, pou an Ayiti, w ap di, a yo m poko janm ap jwenn yo, w ap fè tout sa w gen pou fè, ok? E yo toujou ap poses yo, wè sa m di w li a? Li klè ke lè l rive an Ayiti, se sa k la verite, m pap bay yo manti. Tout moun ki gen bagay ou ki fini nan NVC, k ap tann an Ayiti, e kòmsi se yon tan pèdi. Se sa m ta vle w konprann. E si dosye w fini nan NVC, ou pa bezwen kite l an Ayiti, voye l yon lòt kote. E sèl sa m ka ba w kòm pawòl. Paske kite l an Ayiti se yon tan pèdi. Yeah, se yon tan pèdi paske anbasad la prèske pa poses yo. So w voye l Sendomeng oubyen w voye yon lòt kote, gen moun k ap di m pa gen moun Sendomeng, gen moun ki fè travay, chèche moun ki pou fè sa pou ou, transfere ke zwa yon lòt kote pou ou. Ee mentan, mwen konnen tankou n t ap pale de yon koze de band, gen moun ki di m bon ou konnen yo p ap asepte l w ap di yo gaspiye kòb yo, non, band nan pa di ke y ap deny ou, ou fè aplikasyon w, ou gen tout prèv ou, y ap apwouve w nòmalman. Sa k pi bèl la, si w pase pa Sendomeng lòt kote ou prale y ap fè entèvyou, y ap apwouve moun ki nan band yo, m ap pale de e pa tout moun ki nan benn nan, sitizèn imedyat relatif pa nan benn, m vle di mari, madanm, pitit anba 21 an manman papa. Sepandan, pèmanan rezidan mari, madanm, pitit e ot yo nan benn. Men nan sa sa vle di, menm lè w nan benn nan, tande byen sa m ap di w la, moun nan prale nan entèvyou a, y ap di l ok, y ap y ap menm di nou dakò ou gen viza w men nou pap ka ba w li, sa l vle di. Y ap di ou gen viza w men nou pap ka emèt li. Mètnan wap di a eske sa vo la pèn? Wi sa vo la pèn paske ou rive nan dènye faz kote ke yo di ou gen viza. Mètnan se vre ke moun nan pral tann, lap tann tou senpleman swa m pa konnen sa, la m pa ka di w kilè, swa lajistis kase bèn Donald Trump lan paske dosye a lajistis toujou, gen posiblite pou yo kanpe l pou septanm, ou ankò lòske Donald Trump pale li vle di ke wap gentan fè tout etap sa yo, otomatikman bèn lan soulve epi moun nan ap annik, trap epi tout bagay li mache. Donk li vle di kisa? Fòk ou toujou kontinye fè tout sa lalwa ba w dwa pou w fè. Ok. Tout sa lalwa ba w dwa pou w fè, pou w gen fanmi w, ou ta vle yo bò kote w, ou fè demach ou nòmalman. Ya, pwosès yo, y ap toujou pwosès yo. Men nou dakò, efektivman, gen yon bènn. Èske w konprann? So, bènn an, m byen di wi, bènn an se sitou pou fanmi pèmanan rezidan, Fanmi Citizen tou men se sitou, jan nou te esplike li, timoun ki gen plis ke 21 an pou Citizen avèk frè avèk sè, men lòt fanmi Citizen yo pa fè pati de band nan, li vle di ke yo kapab toujou process case yo, m ap pale sitou pou moun m ap pale sitou pou moun ki an Ayiti ok, donk se sa l ye guys, donk mwen swete ke efektivman ke nou konprann sitiyasyon sa byen.

ke yo panse ki a, ki pa apwopriye, e ke yo ta, notamman nan New York, ou konprann, yo ta mande Trump administrasyon an pou l, e, pou l pran men l. E yo pale pa egzanp nan Alcatraz menm, yo menm pale de detni ki malad. Ok, so, yo pale de, e, e building nan ki ta flooding, nan facility a, ou konprann, so, donk, e, e pa bliye ke nan koze Alcatraz la, jij te pase lòd pou fè yon ti kanpe, sou koze konstriksyon Alcatraz la ke yo panse ki pa ki retni ki pa kontni lè kondisyon apwopriye pou kenbe moun ladan ou la e la verite sa pou nou konprann se ke ou gen yon administrasyon kap fè yon tip de popilasyon yon tip de depòtasyon san teni kont de laspè imen e se malere e kòman w konprann ke nèg yo jounen jodi a yo pa teni kont de fanm ansent Yo pa teni kont. Pa egzanp, yo pale w de youn la, yon manman ki nan New Zealand, yo arete li avèk pitit li, pandan ke jisteman gen youn nan timoun sa yo ki gen, anfèt gen youn nan timoun sa yo ki gen kansè. Tande byen wi, timoun nan gen kansè, epi manman an, anfèt se vre ke manman an pa gen papye, yo pa teni kont de sa. M pa konn si w konprann. Se di yo yo retire. Pa bliye ke an matyè de depòtasyon te toujou gen yon sèten diskresyon. Yo di ok moun sa ilegal men nan yon ka patikilye. Se sa yo rele yo rele sa de rezon imanitè. Vwala le mo. Ok an ta di ou twouve ke moun sa yo pran yon lòt men gen yon rezon imanitè. Li gen yon timoun ki gen kansè yon sant de trètman l ap swiv. Yo a don kè de bagay sa yo. Ou konprann? Yo a don kè de jisteman de koze imanitè yo. Jounen jodi a gen de ka kote ke menm timoun piti, ou konnen timoun, lè timoun nan piti pou kont li, yo ap fè ti entèvyou yo avè yo, di èske ou pa ta vle retounen lakay ou pou kont ou? Li timoun piti wi, pou montre w nivo sadik nèg yo. Nivo sadik nèg yo rive lwen. Ok? Nivo sadik nèg yo rive lwen. Donk se yon fason pou konnen ki administrasyon ke n genyen, e efektivman yo gen kòb nan men yo. Ok? Yo gen kòb nan men yo, yo prèt pou depanse kòb, se sa a, e pa yon kesyon ap fè moun, n ap fè w pè non. Se ke, jan n toujou di l bò isit la, dans les jours à venir, sa pa sipoze etone w, ou pral wè prezans ice bokou plis. Afè pou moun k ap pran pòz yo pè, yo pè ice, w ap wè prezans yo. Se 10 mil y ap rekrite la, 10 mil. Ok! Donk se yon fason pou di tout moun, fò nou kòmanse aprann viv avèk prezans yon ajan ice, sèl sa konnen ke pou ou genyen papye yo tou senpleman, ou konprann? Pou ou gen papye yo bò kote ou, donk se sa l ye. E, men an se ki a trè a prezans yo nan lari, yeah, e, e, w ap toujou jwenn e, e, e prezans yo nan lari. Ok? E d'autre part gen anpil enfòmasyon de seri de moun guys de zalye de Trump jounen jodi a kap fè fas a depòtasyon. E nou gen enfòmasyon de mesye sa li menm ki gen restoran l li rele Trump burger li fè de burger ke l batize non Trump e jounen jodi a ki sou depòtasyon. Gen plizyè egzanp de se jan de seri de veritab alye nou konprann ki jounen jodi a yo sou wout sou depòtasyon pa gon afè de e alye ou pa, se petèt ou menm ki pou idantifye w pou w konnen w se yon imigran, ou pa konprann, ou pa yon natif peyi a. Ou pa yon natif peyi a, se petèt se ou ki pou e konprann ran w. Ok, se konsa pou nou konprann koze a. Ok guys. Ok, annou gade kèlke reyaksyon de oditwa la, nou toujou fon fon ti tan pou sa, pou nou fon ti dyaloge, e nou pou nou toujou pran ti tan pou sa, pou nou fon ti dyaloge. E avèk moun yo. Ou la pou nou reponn kèlke kesyon. Ok. E. Gon moun ki di mwen ki ki update ou genyen sou travel ban nan. Mwen di sa yo travel ban guys nou nan mwad out. Tande byen. Li pas gon ijans pou gon desizyon ki pran pou travel ban nan pou mwad septanm. Poukisa? Notamman pa bliye ke gen plizyè gwoup moun. Lè ou di travel ban gen plizyè gwoup moun. E gen de gwoup sa yo rele divèsite, diversité, viza a, yo menm si septanm, si 30 septanm rive y ap dòmi deyò. Vwala poukwa gon ijans pou ke gon desizyon ki pran pase yo menm yo sou wout dòmi deyò. Ok. So, n ap tann mwad septanm, e pase 30 septanm o pi ta si pa gen anyen k di y ap tou pèdi plas yo. Moun ki nan divèsite lôt, yo fè pati de benn nan tou. Donk dosye a lajistis e pi n ap tann. Hola? Men nou panse ke ret branche e avan septanm ta sipoze gen yon bagay ki pou fèt sou sa ok. Euhh. Euhh bon Johnny mwen pa konnen depi 3 ane Nestor wap poze kesyon nan emisyon toujou ou pa banm repons Nestor ou wè ou wèm li bay wa poukisa ou pa tou poze kesyon an Nestor. E ki update ou genyen sou travel non m bay li sa. Nestor poukisa ou wè ou wè ou wè ou wè si w te poze kesyon m tap tou reponn li. Eske mwen eske mwen pase pa Saint Thomas m vin gen 10 ans eske w panse nan Trump ap voye Aysi pou ale nan entèvyou. Ok guys ekout m te eksplike koze sa. E se malere nou pa ka kache bagay la byen ke l rèd li sa l ye. E nou nou klè kou de kòb jan m eksplike l la. Se yon sanble moun li pa oblije aplike pou tout moun. Byen lontan de sela, gon ansanm de moun lè yo tap antre nan peyi a, gon prensip ki di lè wap antre fò ou gen yon ajan ayisyen ki fè yon entèvyou avèk ou. Mwen menm konn gen plizyè moun ki konn vin kotem la. Yo vin a papye, yo di men papye yo ban mwen pou mal pran randevou avèk ayisyen. Yo pa gentan, paske te gen twòp moun. Yo pa gentan fè entèvyou a. Entèvyou sa li rele credible fear. Sa m ta vle w konprann. Malerezman nan moman m ap pale avèk nou an se sa l ye la. Dè ka de 2017, 2019, lontan, yon ansanm de moun ki pa t gen tan fè entèvyou al ale se m di w, tout moun sa yo, yo gade nan sistèm nan, ou te gen yon aplikasyon ki pending, yon aplikasyon azil, yo dismiss yo. Epi yo voye di w kounye la pou w al chèche an kontak avèk ICE pou w al fè entèvyou sa. Li ridikil men se sa k ap fèt la. Ok. Donk ankò yon fwa pou n konprann dosye a, Lè wap antre pa bò isit, yo fon entèvyou. Ki rele kredi bòt vit. Nouvèl sa pa pa konsènew si ou menm lè w tap antre yo te baw notis tou apiw ki di ke ou gen randevou avèk jij tèl kote epi ou te gentan pase entèvyou a. Men si w pat gentan pase entèvyou a zanmi pam ou gon ou gon azil la a sa yap fè pou ou depi a depi azil ou a e pa nan e pa devan yon jij li ye zanmi pam yap dismiss li yap fèmen l Epi yo revoke kat travay la. Epi yo mande w pou start over. Se sa k ap fèt la. Ou byen di w, dè ka de 2019, 2017. Ok, se sa k reyalite a. Prepare w an konsekans, si ou menm ou fè pati de gwoup moun sa yo. Se sa k ap fèt, y ap fèmen azil ou a. Ok. E sa pou w konprann, azil pa t janm etènèl. Jounen jodi a, nèg yo ap rele entèvyou serye pou moun ki te gen azil 2015, dizan de sela. Moun sa yo kòmanse prepare istwa. 2015, 2014, 2016, yo sou nou. Kòmanse re-etidye istwa moun ane sa yo. Moun ane sa yo, y ap rele nou nan entèvyou serye. Se sa ki reyalite a. Ou konprann? Tout moun ki gen plis de dizan de sela, kòmanse chèche konnen ki. Paske gen, malerezman guys, gen de seri de moun, yo fè bagay sa depi tèlman lontan, yo pa menm gen kontak moun ki te fè l pou li a, yo fè azila, yo pa menm konn istwa yo a, m bon, m pa ka. Se de ka, se de ka pèdi. Ok? Èske si yon moun fil kat travay anba azil nan moman an, lap touche pou li yeah yeah yeah fòk ou peye nan moman an la wa ou bezwen 550 dola je kwa e lè w fè l premye fwa e e e pou azil la e konsa l ye se sa l ye zanmi pam e depi Canada mwen ye yo banm yon repons non frè m mwen gen yon fanmi m ki gen pitit li ki fil rezidans l al nan entèvyou nan nan kot kòman w di l al nan entèvyou nan kot yo mete yo nan paspò a yo di l yo kensèl entèvyou a Sou, m pa konprann, ou di l al nan entèvyou nan uscis? Bon, anfèt, se de ka, pa egzanp, se malere wi. Jeneralman lè yon moun vin kote w li di mwen bezwen fè yon aplikasyon pou rezidans, se konn istwa moun nan. Ou di ok, ou bezwen yon rezidans, pale m istwa w, kijan w t antre nan peyi a? Se fò w konn fondasyon moun nan. Pase, Ou gen dwa pèdi yon pil tan, ranpli yon pil papye, epi ke sa pap avanse sou yon fondasyon moun nan. Paske moun nan pa ranpli kondisyon, li pap jwenn li. E se sa pou konprann. E se malere gen anpil moun ki panse yo bay kòb la, yo al fè fingè pwent, yo konn se bay la bon, wi m byen resi, m al fè pa vre zanmi pa m. Ou gen dwa fè tout demach ou nèt, chak jou nap di sa bò isit la. Ou fè tout bagay nèt, resevwa resi, w al fè fingè pwent, sa pa vle di ke ou bon. Kè. Depi ou pa ranpli kondisyon yo, tout demach sa yo se demach ki pa vle di anyen. Donk se sa pou nou konprann. Donk se ki baz ou e ki istwa ou, ki istwa imigrasyon anvan menm kòmanse pou yo fè aplikasyon pou ka jwenn rezidans la. E sa a li vrèman enpòtan. Ok? Ou vin nan Biden, mwen mwen gen mwen gen 5 maryaj, ou gen 5 an marye avèk yon US citizen, mwen gen yon mwa depi mwen fè entèvyou mwen poko Sa pa anyen zanmi pam. Smitha te mò ou gen mwa gen moun ki gen plis tan li pa vle di anyen. Ou pa gen pou ou pa gen pou enkyete w valè mwa ou fè make sure ke ou te gen bon dekriman w ou gen bon prèv ou just ou pa gen pou enkyete w ok ou pa gen pou enkyete w valè mwa e e ou mèt map reponn ou Cadet map reponn nou moun ki di m yo ekri m pou taks la pou kou taks la Christian mèsi ankò e e map reponn ou ok tout moun ki ekri m. Mwen dwe mwen renouvle tps la sa fè 12 mwa. E moun kap dim yo renouvle tps yo pa janm jwenn li m panse ke moun sa yo pa nou pa konn swiv live mwen souvan bò isit la chaje moun se toujou alafen yo jwenn tps yo pou mwen menm sa pa yon big deal paske gen anpil moun ki kòmanse abitye avèk li mwen m panse se kat travay la ki ka yon big deal paske ou bezwen l pou fonksyone men tps la si wap swiv de eksperyans menm depi sou Biden yo pat janm pifò moun pat janm te konn jwenn li bonè vrèman vre. E pa sa k pwoblèm nan pou mwen menm ok. Eske se anbasad la yo voye moun yo al fè men di ke li toujou transfere dosye li? Euh non si w transfere li sendomeng m panse ke se sendomeng w ap fè fè medikal la. E moun uss pa vle bay kat inisyal azil e m pa konnen yo pa bay anpil men gen anpe yo bay m dakò wi men gen anpe moun yo bay Ki sa map vle di w? Yo slow, yo bay. Ok. Kilè moun ap gen pou peye 100 dola? 100 dola a di la chak anivèsè. Yap voye tout sa tou. Ok. Yap voye l nan adrès ou. Moun ki, men se de, e pa tout moun non ki nan 100 dola chak 1 an. Se de moun ki fè a pati de oktòb 2024. Kap bay 5 dola chak 1 an. Lòt moun yo pa ladan. Ok. E, yè kat travay a di l toujou 5 an. Yo voye moun vaksen, mwen te manke, mwen voye al Lòt prèv yo mande. Pase ou pa t voye ase prèv. Ok. E si yon moun rate randevou Fingerprint pou tps. Oh, si w rate randevou, yo pa pwosès li non zanmi pa m. Si w rate randevou, rele yo nan telefòn pou w refè, pou w mande yo pou yo reschedule ou pou Fingerprint lan. Depi w pa fè Fingerprint lan, y ap deny li. Ok. Si w rate Fingerprint, rele yo. Hola? Rele yo. Ok. Rele yo depi w rate rate fingerprint ou. Voila. Pou tout aplikasyon, depi w rate fingerprint, yo pap process li. Fò w al fè finger. Depi yo mande pou te gen, a mwen ke pat gen fingerprint. Men depi w te gen fingerprint ou miss li, wap gen pou rele yo pou reschedule fingerprint la. E malerezman dan dè dan dotre ka, lè w rate fingerprint, nan ka azil, fò w konn sa wi, gon bagay ki rele clock time, yo tou kanpe clock la. Yap redemare l se lè w fè fingerprint la. Sa enpòtan. Pandan nap pale de sa. Moun azil ki rate fingerprint, clock time lan tou kanpe. Ou konprann sa sa vle di? Sa vle di depi lè w kanpe la jou ap pase jou pase, se zewo jou, 150 jou a poko janm rive pou yo. Sa ap redemare lè w al refè fingerprint lan. Ok, keep that in mind. Depi ou rate fingerprint pou azil, tan an bloke. Tan an pa mache ankò. Pa bliye ke ou ka fè kat la 150 jou, menm lè w gen 150 jou e biznis pa w. Tan an bloke. L ap rekòmanse konte tan an apati di moman ke ou al fè fingerprint lan. Sa enpòtan pou ou konprann. Ok. E 21 mwen voye a yon dèdi mwen gen plis ke 20 21 an. Kòman e m pa konprann sa w di a. Ou voye yon a yon dèdi gen plis. M pa kwè l pa pa gen pa gen ke pa gen ka ki gen 21 an. E pa sa w t ap di. E pa gen afè 21 an nan bagay la. E pa gen sa. E pa sa w t ap di. Gen lè 21 mwa w t ap di. Gon mwen ki di mwen e E gon moun ki dim 21 nan, pa gen koze 21 nan nan I won't tell you, ok, m panse son erè. E I won't tell you mwen ouvè sa m ka tann, I, se, si I won't, oh padon, sorry. E gon moun ki di, e, padon. E, m ta di DMV pa re, pa vle renouvle. Euh mwen panse DMV m pa konnen. Euh m panse yo yo gen gen ladan yo ki baw yon bagay kout sa m konnen pou septanb mwen m panse ke euh euh apati de mwad septanb yap oblije ba li pou fevriye ok pou le moman la m panse yo bay pou septanb se sa m panse ok e merci e moun kap ba nou gift yo zoklimo e merci e moun kap ba nou eske Si m gen 50 jou depi m fil yon yon kat travay azil, m poko janm jwenn anyen. Uhh yes, se depi sou 30 jou te sipoze di yo what's going on. Ou konprann? Se sou premye fwa. Depi sou 30, depi 30 jou a rive ou sipoze fè request. Ou ka fèl online, ou ka fèl nan telefòn pou di yo what's going on. Ou konprann? I want daddy mwen ouvè san m sa m ka tann. M pa fin konprann I want daddy ouvre. M pa konprann kesyon an nan sera. Eske si anbasad la voye yon moun al fè medikal li toujou transfere dosye li nan.

Yè tps premye fwa, se 1020 dola. Nou te bay enfòmasyon sa depi lontan, sa gen nenpòt 3 semèn. Semèn pase a mwen gen moun k ap konfime l men nou te ba li. E lè n te ba li, e pa poutèt ke se nou ki pou bay non. N ale nan sous la, n ale nan Federal Register, e se sa l te di. Nou bay bagay sa gen nenpòt 3 semèn. Men se apre gen yon bann moun k ap di kounye a l ka konfime. Li te pibliye, li te pibliye, se yon sous ofisyèl. Se sa m toujou di moun lè n pale. N ale nan sous ofisyèl yo. Nou pa pale an fonksyon de nou. Ok? Men se sa l ye. Eee. Yeah, aba Wilfrid di n, DMV renouvle lisans moun k ap di yo pa renouvle a. Ou konprann? Li di yo renouvle l pa la jiska fevriye. Ou la? E yo renouvle l. M pa konn nan ki state ou ye. E Florida fè l. Ahh. Ok guys. Eee. Donk, m panse ke m ap jete m wi la. Se te yon grap plezi pou nou te fè yon ti koze la. M ta swete jan n toujou di, enfòmasyon ke n pataje bò isit yo, ke nou pataje l avèk yon zanmi nan lide pou n fè limyè, pou n klere je. Mezanmi, m ap redi l ankò, sitou ou menm ki US citizen, si w pa t nan kòmansman layv la, mezanmi, enfòmasyon se kisa l ye, Trump ap retire citizen nan men w lan. si wap fè gen de seri de bagay ou pa reporte nan tax ou se malere sa pat konn ladann li sak pase la donk ankò yn fwa prudan ok prudan donk se te m swete ke nou konprann sa se te yon gran plezi malerez men mwen sou tiktok e sou face e sou youtube pou ale wi Robert merci pou membership ou. Se te yon plezi you guys. M lage nou wi m ale. M lage nou. Nap fon. Bon nap fè efò pase nou di ou wè jodi a ki jou. Jodi se madi. Jedi fòt vin la. Le ou la fason. Nap live a 9 vè. 9 vè e demi. Le ou la fason. Nou plis live sou youtube. Pafwa nou sou tiktok. Ok. Se te yon plezi. M lage nou guys. Bye bye tout moun.